Ou pa wè m la, kòm sa ou ret fè nan telefòn ou la? Epi di m non, a kiyès ou t ap pale dènyeman?
Ou pa konnen gen bagay ou bezwen nan lavi a fò w fè sakrifis pou yo?
Kòman?
Fò w fè sakrifis pou w jwenn tout sa w bezwen. Hum!
Sensè a.
M konnen ke sa pa fè w plezi dèske m te di w ke m gen yon lòt moun, men se pa vrèman yon relasyon seryez m gen ak moun nan.

Tout moun fè erè, ou pa konn fè erè? Men mwen vreman regrèt paske m te fè erè an, m pa t anvi fè l. Ka separe yo, retire yo nan menm kay mwen, omwen m a yon ti jan toujou. Poko fè anyen la non. Bon, istwa separe a, m wè l fasil. N ap jere sa.

M pran desizyon pou m pa viv sou menm teritwa ansanm avèk ou ankò. Sa w di la Bejlo? Mph. Kòm mwen mande w divòs, ou pa aksepte, donk m panse le mye afè a se kite kay la.
Sa w fè m la Bej? Kòman sa kite kay la cheri? M fè tout sa m kapab, m eseye chanje. Mwen menm m fè tout sa m kapab, m eseye gade si sa ka aranje l pa kapab. Baby listen, m te nan yon djòb.
ki koute, ki ap bay kòb, so mwen chwazi kite l. M konprann ke m fè erè a, cheri, men se pa fòt mwen. Mwen eseye chanje. Si m ta manke rete nan kay sa G5, m t ap touye w. Men nan nivo lanmou ke m konnen m gen pou ou, m p ap ka fè l. Ou pa renmen m vre?
Non. M prefere kite kay lan. Se paske mwen m renmen w twòp ki fè m santi m p ap ka fè w mal. Donk, le mye a fè se kite kay lan. Ou pa renmen m vre? Ou wè si w te renmen m? ou pa tap ale konsa. Ou pa tap di ou pap viv sou menm teritwa avèm. Le poukwa. Mpa renmen ou epi mpran tout tan sa wap pa vòm vin la jodia pou mpran desizyon sa mpran. Men, men, ekout, si ou renmen m ou pa ka chwazi pou di sa la. Si mrenmen ou tou mpaka ret ap soufri pou ou tou non. Baby kisa poun fè? Mwen se fè tout bagay. Mwen menm tou. Mwen anpil bèj. Mwen menm tou. Banm di ou yon bagay bèj, tande. Banm di ou, ou wè otomatikman lè ou kite kay la wale, ou wè chak jou ou pral fè ou pa la, son pati nan kòm ki pral mouri chak jou. La w tap twonpe m nan konbyen pati nan kò w ki te mouri? Depi.
Ou gen pwoblèm? Poukisa? Non. Ou di m vin lakay ou, m chita ou pa menm salye m menm. Ou pa konn sa w fè a?
M lwen, m pa tande ki sa w ap pale a non.
Foto, foto sa m wè, m wè Kemi pòs lan. Poukisa? Ak ki, ak ki entansyon l poste l? Kilè ou fè foto sa avè l? Men se jis yon foto.
Se jis yon foto? Kisa k gen aprè foto a? Koman sa gen apre fouta li just post yon foto Fotom fè avèl pandan mte vin nan studio a. On foto ou fè yon selfie a on moun komsi se mennaj ou kounya wap dim on selfie ala kliyan alèz avèk kliyan papa.
Banm di w yon bagay koman koman tankou de moun ki renmen an. Ou pa wè selfie an? M just fon selfie li just mandem poum fon selfie avèl mfèl. Ou just mande poul fon selfie avèl ou fèl. Se pa mwen k mande l, se li menm ki mande m. Ki entansyon?
M te gentan konnen, m te gentan konnen lè tifi sa te vin la se pwoblèm li ta pral ban m ansanm avè w wi. M te gentan konnen wi. Men ki pwoblèm? M pa wè pwoblèm nan non Esther. Ou pa wè ki pwoblèm ki gen nan sa? Non. Ou pa konn si son ti pa bon li ye? Ou kwè m te pale w deja? Cheri ou pa t di m anyen, ou te just prezante m li enben m pale avè l. Li bezwen foto, m fè foto pou li. Depi lè m te wè jan w t ap pale ansanm avè l anndan m te gentan, m te gentan konnen gen yon bagay antre nou wi. M te gen apa apa li. Apa li. Sa di granm Matyon an rele m pou vin fè tout palan pil sa yo. M pa konn sa w ap di m nan non. Mwen menm e pa pou m okouran de sa k ap pase tou nan relasyon m nan. E tout bagay m pral pran nan nan men w. Paske se kouzin mwen. Men ki sa m fè? Eske m twonpe w? M twonpe w? Kouman pou w ta twonpe m ankò? Ki jan pou twonpery an te fèt ankò? Fè foto avè m. Rele nan telefòn, kouche sou kabann ansanm a ap pale, kouche sou kabann ap pale, ap damou ansanm avè w.

Mwen pa ka kite m bèj. Mwen gen anpil bèj. Bon kisa m pral fè san ou bèj? Tanpri chanje ide cheri. Pa kite kay la. M gentan pran desizyon an deja. Bebe pa kite kay la. Ou wè si ou kite kay la, m pap alèz. M pap viv byen, m pap manje.
G5. Ou imajine bèj. Se paske m renmen w anpil ki fè w wè m ap fè sa m ap fè a. Ou pa renmen m vre bebe. Wi m renmen w. Ou wè si ou te renmen m ou pa t ap fè sa w fè a la. Si m pa t renmen w depi lè m te fin wè sa m te wè m pa t menm pran pasyans pou m te reflechi avèk ki.

Map fel bro.
Ekout m pa ka rete paske m gon bagay ke m bezwen al fè. Donk ann eseye pase, pase sou sa. Li pap itil nou anyen. Bebe ban m di w, pwomèt mwen ke ou pral fè yon ti tan yon kote, apre sa w ap tounen vin jwenn mwen. Pa di m, pa mande m nan fòs. M pat janm konn renmen ba w manti se pa jodi a m ta vin ba w li. Ok?
Ou mèt ban mwen manti. Manti a plis aranje m olye l deranje m nan moman la. M pa anvi mete m nan menm panye ansanm avèk ou.
E devan pòt la m te ye wi. Lè l t ap damou ansanm avè w la, m t ap gade l wi. Kòman moun damou a moun? Jan w t ap damou ansanm avè l la. Talè, ban m di w yon bagay.
N ap pale de foto, w ap pale de damou la. Li poko vini, li te gentan gen foli fè foto. Li pa, li pa, nèg wè nèg moun. Depi lè l te di m ou pa mal, li te di m ou pa mal wi. Depi lèl te dim ou pa mal la m te gentan konn ki sak genyen tèt li wi. Pousa wap fè tout pale anpil sa yo. Foto, moun nan just vini m fè foto pou li, li fon selfie avèm lal la. Epa kouzin ou? Epa avèw lap viv? Kouzin mwen kisa?
Lap viv avèm? Oubyen li fè 2 3 jou li te vin la pou li te pranw nan menm?
Banm zo bagay cheri.
Pale pa dim cheri. Pale, grendon, m baw blag. Ou wè kòmsi pale anpil sa yo se pa avè m pou fè yo. Si w gen bagay pou w di, al di kouzin w sa. Ban m di w yon bagay, mwen menm, mwen menm m deja di w ke m pa fè anyen ansanm avèk kouzin w an. M di, ou konnen m pa p twonpe w. Sa vle di ou pa fè m konfyans, ou pa kwè nan mwen?
Talè poko. Braslè ki anndan an sou bifè papa w la. N ap vin pale de braslè kounya.

Ou just mete lòy sou sou tèt bifèt ou m te wèl wi ou tap onore. Banm zong la. Ok ou gen rezon kòm se pou fè pou fè jalouzi pou di tout sa w vle men m pa vle w m pa vle w doute de mwen m pa vle sa m pa vle w doute de mwen m toujou sensè avè w lè map di w m renmen w m vle fon bagay serye ak ou. Depi kilè tout bagay sa yo kòmanse?

Ou mèt ale, serye wi ou mèt ale. Ou mèt ale. Ou serye a sòt dya? Ou mèt ale lakay ou e mwen ki te rele w la ou mèt ale. Ou mèt ale. Paske ou kòmanse nève m la. Bon m di w bagay. Premyèman m vin lakay ou. Ou vle m leve kite w la? Ou mèt ale, ou wè pòt lan trè ouvè pou ou la, ou mèt ale. Ou se kòmanse gate san m la a pawòl, a pawòl bagay sa yo. Ou kòmanse nève m la. Kisa w vle m fè sou li?
M pa ka wè devan zye m nan, ale. M pa ka wè devan zye m nan ankò. Yo, m konnen tout sa w ap di yo se paske w fache ki fè w ap di sa. Se pa yon reyalite. Ok? M te fè foto pou Kimi, m remèt li foto yo. M just pap pale avè l ankò. Si se sa w vle, m ap fè l pou ou. M pa wè l la mwen menm, Joemy la. Kèèt.
Sa vle di, ou oblije ap pale avè m konsa pou yon foto, pou yon braslè? N ap fè selfie. Pandan se tan ou pa menm wè braslè a nan men m? M pa menm wè l nan men w. Li lakay ou. Kòman, poukisa w te asepte pran l? Poukisa? Poukisa ok banm di w yon bagay poukisa m oblije refize yon moun? Kòman pa refize l la? Ou konn konbyen òf m jwenn m jwenn deja? Bebe se jis yon braslè cheri. Kouzin ou ankò.
A ki enterè l ba w braslè a? Men m pa konnen sa li konnen cheri sa e li menm ki konnen. Moun nan vin fè foto li renmen foto li fè m kado yon braslè. Ghost! Ghost!

Yo, e janm diw la menn. Oh, an palan de sa, sa fè plizyè jou m pa wèw menn. Monchè m pat ka desann nan blòk lan menn. Sak pase? M deprime nan moman an la papa. Kòman vizaj ou fè konsa, sak pase?
M gen pwoblèm a madanm mwen menn. Depi lotrejou menn m paka jere sa non papa. Madanm, madanm, lè w pale de madanm, kiyès ladan yo? Mad, bon konnen yon sèl madanm m gen w ap di m ki madanm. Non monchè, m pa konnen w gen sèl. M konnen gen youn k ap travay nan yon klèb. E li k madanm mwen menm. Li menm? O. Manzè nan fè jalouzi la menm. Menm m kite manzè mande kite papa. Tèt chaje, tèt chaje, men poukisa menm? Poukisa jalouzi sa a? Monchè m pa renmen viv nan manti menn. M di manzè m gen, m nan lyezon ansanm a yon lòt timoun menn. Anfèt, sa deranje manzè anpil menn. M te jis anvi sensè men sa deranje m, m pa t panse sa t ap rive nan nivo sa non menn. Yo, ou kwè pou sa menn? Ou kwè pou jan w di m nan?
Ah! Manzè ap plenyen pou tant ou menn. Sa m ap di nou chè. Fanm nan e fanm mwen menn, m ap rezève manzè menn, m pa fonksyone avè l souvan. Baz, ou wè fanm? Fanm se bagay, se èt ki renmen tan anpil, anpil, anpil, anpil. Sa vle di ou wè tan fanm nan bòs, fòk ou ba li l. Yo, e pa tan m bagy pou manzè menn. Tankou, manzè e bon madanm mwen, m pa tèlman anvi gate l nan seri de bagay. M just pa fòk li souvan, yon lè konsa menn. Sa. An. Ou pa fòk li nan seri de bagay kòm si angwo ou pa anvi gate l. Anben lè w pa anvi gate l la mwen menm ou pral vin gate? Ou wè jan w fè Astride ap pale anpil? E Sesil gen rezon l.
Ki ve di se nan bò Astride ou kanpe? Se pa ke m kanpe nan bò l non. Men l ap pale anpil li gen rezon l pou l pale anpil. Mwen menm te pale avè w deja. Ou te pale avèm men moun nan gen mennaj li m pa wè poukisa li fon bagay sa rete nan pase kounya l gen mennaj li. Ki vle di ou vle di konsa ke pou m bliye sal te fèm dan le pase an e ke moman an la pou Astrid peye sal te fèm nan pou m rete map gadel gadel nan je ganyan dan avèl pa fèl peye sal te fèm nan. Men sa gentan pase, ou te ka kite sa. Non men pa gen bagay sa te gentan pase. Lè sa te pase a m te blese. Kounya se li menm ki pou blese.
Ok, bon a kounya m pral lakay mwen m pap vin la ditou. Se bò kote Astrid m kanpe.
Pou m pa vin tonbe nan zen an. Se pa ke m kanpe bò kote l non. Men jan l ap pale anpil la la, li gen rezon l. Dayè li gen mennaj li, nou lakay li. M poko fè Astrid anyen ditou. M jis kòmanse.
Antouka mwen menm m rale map kite la ba nou m pa bezwen konn jan sa ap pase dayè m pa ni nan bò ni nan bò asid non men jan bagay la ye a e konsa l ye m pa apiye w nan sa wap fè a la ditou. Humm depi lontan w te lach wap monte lakay ou? M mèt lach mwen al lakay mwen mwen menm. Ben ok
wa tande nouvèl yo wa tande nouvèl yo wa tande kòman sa ye ok ant mwen menm avèk Astrid men jan kem te di w la Astrid ap peye sal te fèm nan. M pap bliye anyen ditou. M pat konn sa l te fè w la, m pa bezwen konn sa w ap fè l la, mwen menm m ap ba nou laman li. Enben non baz, ban m di w bagay, ou wè madanm ou, ou sipoze gate l nan tout bagay nèt, epi sitou pou fòk la frè m. Ou wè si l jwenn yon lòt nèg deyò k ap byen jere l, ou pèdi l wi. Ou serye menm. Aa sil jwenn sil manke jwenn yon djibi danje la frèm ou mele fè rara epi tou epi tou banm diw bagay madanm ou pa ka pou ou pou pa konn kijan pou jerel Bon jan e pa jerem pa ka jerel. Le plus souvent ou toujou konn tande medam yo di lèw pa bezwen yo lè sa ou fòk yo pi souvan ou itilize yo mwen se sa m anvi evite men on dirè ke se nan erè m ye men. Ou wè fanm nan?
Menm lè lap di w bagay sa ou renmenl. Sa pou w di w se pa kèt zanmi l kap esplike kijan mari l ap byen jere l ki fè lap ba w dandi. E nan konsa w toujou tande ti blòdè toujou pase pran madanm nou. Paske nou menm gon ta de bagay nou pap fè avèl. Li menm li gendwa anvi fèl nou menm nou pap fèl. Epi kounya wap pèdi l. Fò misye jere sa menn m pa vle pèdi manzè. M renmen manzè papa. Alez, ou konn sa wap fè, ou pral kot manzè menn, wap achte ti kado, wè sa m di w la e madanm ou e konn kijan ou konn sedwi l. Ti kado, e fanm nan kap jere m menn, kote m pral jwenn kòb pou m achte kado, e wa imajine m achte yon kado ba li, lap toujou fè jalouzi, kote m pral di l m jwenn kòb sa, lap panse son fanm ki banm li menn. Big man,
depi w vini avèk kado a, lap resevwa w. E depi w wè l pa resevwa w tou konnen w pa gen madanm. Li pap menm pran tan pou l mande w ki kote w jwenn kòb. Ou panse sa? O, bon m di w.
Ok.
Bay di w tou poulòp sou li frè m, jere sa pase madanm ou e madanm ou l ye, ou pa ka nan. M pral eseye jere sa. M ap eseye jere sa. Sa vle di ou pa vle

Kounye a w ap pase w wè m chita yon kote, w parèt ou vin chita kote m pou mande m si w ka ede m. Nòmalman ou pa konn gen abitid sa, chita sèl. Ou pa panse si m te bezwen ede m se kote w m ta prale pou m mande w èd ou? Petèt ou pa konn kay mwen epi w pa gen nimewo telefòn mwen sa k fè m pase kote w. Kòm m wè w la, ou jis pase m chita. La madam. Wi.
Pri sa, tout mepri sa yo.
Kisa w di m la pou m reponn ou? M mande w èske w anfòm? M di w wi deja m anfòm, èske w pa wè sa? Ok, kijan m ka ede w?
Sa w panse tou ta ede m konsa? Paske nòmalman mwen m toujou prè pou m bay èd mwen ak yon moun ki pa kapab. Ah non, ou bezwen konn ki pwoblèm m gen pou w al mache rakonte kòmsi sa w ap mache fè? Non, m poko janm rann yon moun sèvis sa. Paske m se yon moun ki enb, ki onèt. E m di aske m bay èd mwen a tout moun ki pa kapab. Nèspa?
Wi, se vre. Hum. Kwa? Ki sa ankò? Yon jou pap janm di ase pou mwen paske ou toujou ap ban m malonèt e tout sa m, menm si m ta vle ba w èd mwen ou toujou ap repouse m. Poukisa? Ki sa m fè ki mal?
M bezwen kote pou m abite.
Kosyo, kote pou abite? Ou pa konprann kreyòl? Emao.
Ki, ki, poukisa tout kesyon sa yo? Ou m'annik di w m bezwen kote pou m abite pou m w'ap chèche konn plis toujou? M ka poze w kesyon paske m konnen tout kote ou ye. Kontante w avèk sa m di w la.
Paske m konnen tout kote ou ye Mao w'ap toujou la. E sa k fè m poze w kesyon sa.
Ou ka ede m wi ou non? Wi m ka ede w. Ok, mwen konn sa mwen ap fè. Gon dam ki gon studio a afèmen, e m pa konnen, m pral eseye pale a dam nan. M pa konnen, studio a ou konn kijan l ye? Yon chanm a kouche epi salon, sal a manje, twalèt la tou nan chanm lan. Wi, l ap bon.
Sa w vin fè la? Aka si, M te pase lakay ou anba twa w. M konnen se la m ap jwenn ou. M vin jwenn ou cheri. Sa w t al fè lakay la tou?
Kasi m te anvi wè w bebe. Sa w gen la a? Anvi wè bebe. M pa bebe w Malick ok. Epi sispann avèk bagay ou te anvi wè m nan. Kòmsi m pa ka anvi wè w kounye a? M pa konprann ou ditou. Depi ti diskisyon n te gen avan yè la. M wè w chanje konplètman. Vwala. Ou pa ekri m. Pou ou menm li se yon ti diskisyon. Apre jan w te fin konpòte w. An fen kont, ou pa t leve a moun ditou ditou ditou ditou?
Èske m pa t mande w padon pou sa deja? Hein? Èske m pa di w eskize m pou jan m te pale avèk ou an? Kòmsi m pa gen dwa fè jalouzi pou ou Cassie? Sa m ye pou ou?
Ou se fi ke m renmen an. Men sa w ye pou mwen. Fi ke m renmen an. Ke m avwe santiman m. Ou avwe santiman w pou kiyès? Pou mwen? Ban m di w yon ti bagay. M remake depi lè m fin di w ke m renmen w lan, e m gen santiman pou ou, m di s m dap, se kòmsi m wè w vle pran m pou mete m nan prizon. Sa w di w m ye? Kòman mete w nan prizon?
Kòmsi m pa gen dwa, m pa gen dwa fè jalouzi pou ou? Gen de tip de moun Se tou nòmal pou m pa dakò pale avèk yo. Ban m di w. A ak moun deyò w t ap pale a, kounye a se li ki stil de moun ou wè pou w pale? Ou wè jan w ap jije l lan, li menm li pa jije w konsa. Pandansetan li menm li se yon moun ki poli, ki saj, ki konn ki jan pou l pale avèk moun, ki trè konpreyansif. M pa konprann ou Kasi. Men ou menm ou trè diferan. Ou Malere, franchman, m pa konn si w te leve a moun ou pa. Paske konpòteman w yo. Ou vin brut. Ah! An m di w yon bagay, kòm si jan w ap pale de misye a, ou gen santiman pou li? Non, di m, ou renmen misye? Se misye w renmen kounye a? Ou pa renmen m ankò? Hein? M gentan pa sanble w.
Ou konn kisa m remake? Se kòm si ou pa reflechi ansanm avèk sa ditou, ditou, ditou, ditou.
Men poukisa w oblije si di yo konsa? Fòm tap kareso poum te diw sa bon oh.
M konnen m konn kisa w anvi di ou pral di konsa e paske m anvi kouche w sa fè m vle pwopoze w èd mwen. Men se sa l ye menm wi. Non.
Epi pou m di w yon bagay ki trè senp m pa gen pwoblèm tankou pou m kouche ak yon fi m pa gen pwoblèm sèks m te just gen pwoblèm yon moun pou m viv ansanm avè l. Ah bon. Wi. E pafwa tou Moun ou konn ap eseye chèche pou w viv avè l la, petèt li konn nan men yon moun ki pa konn enpòtans li. Donk ou tap ou tap eseye chèche pou w viv avè m, se petèt sa k fè w tap fè tripotay sou do m, oubyen ou tap fè tripotay sou mari m lan. M pa fè tripotay sou mari w. M pale sa m wè. Paske lè w pale sa w wè li pa yon tripotay. Brèf. Tripotay se bay yon manti sou sa ke ki pa vrè. Ok, si m di men sa m wè a, egzakteman w ale w wè l. M pa panse ke sa se yon manti.
Map pran numéro w la. Lè tout bagay ok. Non.
Bèj.
Banm paw la. Se cool. Son sou moun ou ye.
Mal baw, mal baw numéro m nan la. Tout klase jounen ou pral nan rele m ou pral nan ekri m men m pa bezwen sa. Kou m bezwen map annik ekou, map annik rele w. Bèj. Eseye konprann sa. Poukisa. Si w ka aksepte, aksepte.
Si w pa kapab tou mèsi. Menm si tankou map pwopoze w èd men ou toujou ap joure m ou toujou ap repouse m. Kòman m sou moun nan? Kijan moun sou moun? Mete numéro a silvouplè. M pa yon chyen, m pa yon bèt.
Kwa? Mwen bon metel pou ki sa m pa ka sone tèt mwen? Li pa yon kat tout bon. Mwen kat.
Ok, men sa m ap fè. Lè m bezwen m ap rele w.
Si lè w bezwen m w ap rele m ou pa gen kat, de preferans ban m eseye fè etwal 128, 509, met nimewo la m ap voye menm pou ou. Ou poko janm konn sa w ap fè a.
M panse w te jwenn mwen la pou kòm wi pa vre?
Comme ça que tu es? Wi, comme ça que je suis.
Anbò kila madanm ap chèche pou wa rele m. Bòn jounen.
Epi ou ka rele m nenpòt lè tou. Mimi, in è di maten, nenpòt lè ou vle. M sonje trè byen se mwen ki te toujou ap di w ke mwen renmen w, se mwen ki te toujou ap di w ke m gen santiman pou ou dis m dat. Wi, wi, wi, wi, wi, Kasi. Epi kounya? Wi, epi kounya mwen menm tou mwen di w ke m renmen w e ke m vle w. Male.
Ou jis mete m nan pozisyon ke m pa ka konprann, ok. Nan pozisyon ke menm mwen menm m pa retwouve m. Imajine yon moun te konn ap di ke m renmen, yon moun te konn ap di m dis, m sesi, m sela. Kasi. Epi kounye a, pou w ap aji avè m konsa. Kasi, kisa m fè w? Ok, ban m ti yon ti bagay.
Èske jan ou te ye lontan. Se konsa ou santi w ye kounya? Ok, ekout.
Sa peut arrive ke... Paske m di w m renmen w ki fè ou vin konsa? Non, Cassy.
Bon, m di w, ou panse se jis pou sa? Ou panse se jis pou m pase yon ti tan avèk ou? Se paske efektivman m reyalize ke kounya m gen santiman pou ou. E ou se fi, m pa konnen, m santi gen yon bagay k ap travèse m. Ou pa wè se m toujou ap chèche w? Kisa m vle, kisa w vle m fè ankò? Te gen koneksyon an vrèman. Men lè te gen koneksyon an, ou menm ou pa t vle adapte w ansanm avè l. Lè sensèman m te konn ap di w ke m renmen w, m sesi, m sela, ou pa t janm konn vle eseye non. Kounye a kisa w vle? Ou vle jis pase yon moman? Kasi, m renmen w.
Si m te vle pase yon moman avèk ou, m pa kwè m t ap chache w konsa. E m t ap gentan fè l depi lontan. Se pa kounye a m t ap fè l. Ok, ou ka rann mwen sèvis? Ale. Paske m gen yon moun k ap vin kote m. Kòman ale ou gen yon moun k ap vin kote w la, Kasi?
Ou pa deside ale? M gen yon moun ki enpòtan k ap vin kote m. Ok. Moun pa enpòtan?
Lè w te enpòtan, li pase. Lè m te toujou ap di w ke m renmen w, m vle w nan vi m nan, wi m vle w nan vi m sèt, men se pa jan w konpòte w la la. Se pa nan fason sa a. Se pa pandan w vle mete m pou m esklav lan, non. Sa se yon senp, yon senp fwa m pale avè w di premye fwa sa fèt, epi ou gentan wè m chanje, m pa moun, m pa moun pa w la ankò. Konpòte w an djètlemenn, ok?
Kasi, kòmsi, w ap kite m chita la?
Babay, m ale.